Li enpòtan ke mwen raple pèp ayisyen an ke se pèp ki bay pouvwa. Anpil nan nou poze m plizyè kesyon sou platfòm sosyal mwen yo k ap mande m èske Viv Ansanm ap evre oubyen ap travay pou mete m sou pouvwa a. Mwen vle ke li klè. Lan tèt chak grenn Ayisyen, se pèp ki bay pouvwa. Gen lòt moun ki poze m kesyon sou evolisyon gang yo. Kòman gang yo fè gwo nèg konsa? Kòman gang yo fè osi pwisan? Kòman gang yo fè ap mete Leta an dewout? Kòman gang yo fè atenn tout anplè sa? E gen lòt moun tou ki poze m kesyon sou mòd operatwa gang yo, modus operandi an, ki se atake popilasyon an, kreye dè deplase, boule afè moun eksetera. Kòman m konprann sa? Mwen di aske popilasyon an, pèp ayisyen an, sosyete nou an, Konprann ke analiz mwen an pral yon analiz syantifik. M pa pral kite ankenn santiman, emosyon transpire lan repons mwen an. M pral pale de manyè trè kru. M pral manyen plè a avèk men m. Gang yo rive kote yo rive la se pan 3 jou. Yo tout gwo nèg sa, se pa nan 3 mwa. Yo atenn anvergure sa, menm pa lan 1 an. Son bagay ki pran tout on tan, tout on travay, son pwosesis ki mennen n la. M rive pi lwen. Sa nap viv jounen jodi a son rezilta. E rezilta sa, Plen moun anndan sosyete nou an ki te wè l ap vini, ki te gentan ap tire la sonnette d'alarme, ki te gentan ap rele anmwe paske yo te wè ke kèt pita bal pi tris. Pami lèkèl m ka site mon Colonel Himler Rébu, pami lèkèl m ka site le Ministre Réginald Delva, Ashley Laraque, e menm listoryen, ekriven Michel Soukar. Dayè majorite ladan yo se de spesyalis nan sekirite, e si je pran le ka de leminans Michel Soukar ki jis fè yon etid sosyolojik pèp sa, sosyete nou an, e yo tout te rann yo kont ke nou t ap rive la e nou ka menm rive ankò pi ba. Ki dispozisyon aktè de sekirite peyi a te janm pran? Anyen. Anvan m kontinye, mwen tyen aske mwen ankò raple pèp ayisyen an. ke relasyon ki ta dwe egziste ant yon gouvènman e popilasyon l, se menm relasyon ki egziste ant paran e timoun. Sa vle di, o menm tit ke paran an pa vwa pitit li, gouvèneman an gen de redevans. Gen de responsabilite, gen de devwa anvè popilasyon an. Gouvènman an, Leta a, li dwe popilasyon an sekirite. Li dwe popilasyon an lasante, li dwe popilasyon an edikasyon. Gouvènman an menm dwe popilasyon an manje. Gouvènman an dwe kreye de kondisyon pou ke popilasyon ka vake a okipasyon l. Li dwe kreye de kondisyon pou popilasyon menm pran plezi l, paske lwazi se yon bagay ki enpòtan pou ekilib yon moun. E mwen rete kwè ke majorite popilasyon ayisyèn nan pa konn sa. Paske si l te konnen l, revolisyon an te fèt deja. Lè w pa konnen yon bagay, ou pa ka reyaji pa rapò a li, paske w pa konnen. E leta ayisyen asire l ke l kenbe pèp la nan inyorans. Se pa movèz gouvènans, se pa movèz fwa, non, se yon pwojè politik, se yon plan politik pou l kenbe pèp la nan le neyan. Literalman, kenbe l dan linyorans. An n fè yon ti istwa tou piti. Paske yo renmen, mwen menm, mwen menm, mwen renmen di ke yon pèp ki pa konn istwa l ap repete menm erè di pase. Menm gen yon ekriven, Aimé Césaire, ki di w, On pèp ki pa gen memwa, se on pèp san avenir. Nou deklare endepandans nou le premye janvye 1804. Men se pa un an anvan non revolisyon an te kòmanse. Revolisyon an ofisyèlman derape avèk La Cérémonie du Bois Caïman an Out 1791. De 1791 a 1804, sa tou donn 13 an. Poukisa l pran tout tan sa a? Se paske se pa tout esklav yo ki te pran konsyans ke yo se moun. Se pa tout esklav yo ki te pran konsyans de fòs yo. Se pa tout esklav ki te konnen ke wi, si yo met tèt yo ansanm, yo sere lè koud, Yo te ka retire tèt yo de maltretans ke yo t ap viv la. Ou konn poukisa? Paske kolon an te asire l ke l kenbe yo lan inyorans. Ki se egzakteman sa n ap viv jounen jodi a. Leta kenbe pèp ayisyen an dan linyorans. Evolisyon gang yo, ann fè yon ti jenèz. Si m pran pa egzanp yon timoun k ap grandi lan yon milye defavorize. M pran Site Solèy pa egzanp. Depi twa katran daj, timoun nan deja granmoun tèt li. Li konnen de pa li menm pou l kite lakay li pou l pran lari chak jou pou l al mandye, sa di pou l al mande charite pou l ka sibveni a bezwen premye l ki se ki sa? Manje. Ki responsabilite yon timoun twa katran pral genyen? pou l ka manje. Dayè nou te konn wè yo nan lari. Nou te konn wè yo. Dayè, ase souvan m te konn ap poze yo, kot kot manman w? M te konn poze yo kesyon sa defwa. Si e sèlman si l pa fè resèt pandan l nan lari a, li konnen de pa li menm pou l al Twitye, toujou nan Site Solèy, kote SMCRS al dechaje kamyon tout fatra ke l ramase nan lari Pòtoprens. E se la ke timoun sa a e sè konpanyon, donk timoun sa yo, bral fouye pou yo ka pran premye repa yo. Jounen jodi a an 2025. Timoun sa k ap grandi nan anviwònman sa, nan kontèks sosyal sa, Ou pa ka vle lè l pi gran ke l gen menm reflèks ak yon timoun ki fèt kanapevè, ak yon timoun ki fèt e grandi bwavènan, ak yon timoun ki fèt e ki grandi nazon. Non. Lè yon paran pa la pou pitit li, Dayè nou plen egzanp anndan sosyete nou an, timoun sa devye, timoun sa dejwe, timoun sa gen movèz frekantasyon, timoun sa pran move chemen an. M sot eksplike nou, se menm relasyon ant gouvènman ak popilasyon, menm bagay la. Lè leta kounye an, oubyen le gouvernement pa prezan de kote, Enben gen de gwoup de moun anndan popilasyon an k ap devye, k ap fè move wout lan. Paske ils sont des laisses pour compte. Menm jan gen de paran absanteyist, paran demisyonè, paran iresponsab, enben gen leta, gen gouvènman absanteyis, demisyonè e iresponsab. E se sa n ap viv depi omwen 39 an anndan peyi an. Maintenant timoun sa kap grandi la nature a horreur du vide l'Etat n'est pas là timoun sa pami byen dòt ka erije tèt li an lidè lèl vin adolesan Li menm ou byen on lot. Poukwa paske leta pa la. Leader sa a kounya li gen de responsablite anver group moun ke lap jere a. Ke lap dirije an. Paske nan milieu sa yo, antèman se li. Lopital se li. Gen kèk ti lekòl o rabè nan zòn nan, nan milye sa yo, ki pa menm sifizan pa rapò a kantite timoun ki egziste. Donk, antre eskolè nan ti lekòl sa yo, se li. Maryaj, batèm, menm anivèsè se li. Men mentnan, kòman li pral sibveni a bezwen sa yo? E se konsa, jisteman, ti gwoup kriminèl pral kòmanse fòme, ki pral fè brakaj, ki pral detounen kamyon, e ensidswit. Pou pouvwa w reponn ou. Paske, lan milye sa yo, se la rezon di pli fò. Se konsa l ye. Jan m te eksplike l lan nan dokimantè mwen yo, se elit ki dirije yon peyi. Gen 3 elit. Elit entèlektyèl, elit politik e elit ekonomik. E malerezman an Ayiti, jan m te di l deja, lelit entèlektyèl li prèsk inegzistan. Donk, rete 2 elit ki se elit politik la e ekonomik la. Lè elit sa yo antre nan zòn defavorize yo, yon moun ka met nan tèt li ke se nan le but d'aider ke y ap vin ak de pwogram sosyal pou kapab ede jèn emansipe, mete jèn yo sou yon lòt ray, mete jèn yo sou le dwa chemen, vin avèk de pwojè. Men non! Ditou! Leta, ki se elit politik lan, E elit ekonomik la konpòte yo an delenkan tou. Paske apwòch yo a se yon apwòch deksplwatasyon. Poutèt ki sa? Paske se son dè vilnerab, se de moun ki gen de bezwen, se de moun ke malerezman ki gen de lakin tou, ko vle ko pa vle. Donk leta eksplwate yo. Yo pa kache l. Lè w tande mesye sa yo k ap eksprime yo, yo di w klèman ke se politik avèk elit ekonomik la ki mete zam nan men yo. E efektivman, lelit politik eksplwate yo kòman e poukisa, ba yo kòb, ba yo zam, e mande yo jisteman pou yo kapab fè dè egzaksyon politik kapab deranje nwi lè gen kanpagn elektoral, pou yo kapab deranje kraze biwo de vòt pa egzanp, e elimine advèsè politik, e fè destabilizasyon politik, e jan pas. Elit ekonomik lan konpòte l menm jan. Pou yo kapab elimine kou nan se pa advèsè politik men de preferans dè konkiran sou mache a, donk dan le komès, detounen kamyon konkiran, kraze biznis li, koupe si posib wout komèsyal konkiran e ensitwit. Donk de elit sa yo konpòte yo an vakabon pa rapò a aksyon ki al mennen nan milye defavorize sa yo. Mentnan, on è ojoudwi a lè de la kominikasyon. Tout moun gen aksè a enfòmasyon fasilman apati de yon smartphone. Mesye sa yo se sak fè dayè yo dil klè ke 2004 pa 2025 poutèt kisa paske an 2025 moun pa ka baw manti ankò ou gon telefòn nan menw kote ou ka vizite le mond siw vle ak on telefòn donk yap gade kòman kantèl meksiken ap fonksyone yap gade kòman kantèl kolonbyen ap fonksyone yap gade kòman mouvman teworism ap fèt atravè le mond e jan pas. E an plis, yo chaje eksperyans de konba antre 2 gwoup rivo paske se konsa sa fonksyone nan milye sa yo. Donk, kòm yo konn di an angle, practice makes perfect. Donk, tèlman yo pratike lan goumen antre yo plis goumen a la polis san konte y ap fòme tèt yo tou sou entènèt, yo vin sa yo ye jounen jodi a. Ils sont des utilisés de l'Etat. Au préalable se Leta ki arme yo avèk tout sektè prive a e jounen jodi a yo kouri nan men Leta. Kounye a yo di klèman ke y ap aji de par yo menm. Yo menm rive ankò pi lwen. Yo menm fè yon depasman de swa. Yo mete menm de kote de pwoblèm ke yo te konn genyen par le passé antre gwoup rival oubyen gwoup rivo. Yo met tèt yo ansanm, yo fòme on sèl inite ki vin rann yo ankò pli fò. E Leta dan tou sa? Leta konpòte l an spektatè. Mentnan, sur le chemin, y ap fè ekzaksyon kounye, yo pa p fè ekzaksyon pou moun ankò, kounye y ap fè ekzaksyon pou yo. Y ap anrichi tèt pa yo. Pou moun k ap mande m kounye an, poukisa se popilasyon sivil la ke yo pa atake? Men, fò m eksplike nou tou ke La sekirite nou fòmil tankou matematik gen fòmil li, gen fòmil fizik, gen fòmil chimik. O nivo de la sekirite, on a 90 pousan de prevansyon. 7 pou san de reyaksyon e 3 pou san de chans ou aza. Donk, pi fò sekirite a chita sou prevansyon. Nou konnen ke malgre tou Malgre ke te gen sonèt dalam ki tire, malgre gen moun ki te wè sa kap vini kap rele anmwe, malgre tout analiz ki fèt anndan sosyete a ki wè fleo sa kap vini a grann vitès, leta pa fè anyen pou kontrekare l o nivo de la prevansyon. Se ki eksplike ke leta jounen jodi an ap travay sou 90 pousan de reyaksyon kounye an. O nivo de la sekirite peyi nou an se tankou ponpye l ye. Se lè dife pran, se lè sa pral vin voye dlo. Kounye an nan 90 pousan de reyaksyon ke n ap fè kounye an, malerezman, li pa pote fwi ak rezilta. Paske, dabò, gwoup gang yo te gen pnh anfas yo. Lè yo rann yo kont ke l pa pote fwi, yo adisyone Lame Dayiti. Toujou o nivo de la reyaksyon, nou pa nan prevansyon ankò la, se nan reyaksyon n ye. Donk nou vin gen pnh plis Lame Dayiti. Rezilta zewo. Yal chèche on fòs miltinasyonal ke yo adisyone. Donk nou vin gen pnh, Lame Dayiti, fòs miltinasyonal. Rezilta, zewo. Yal chèche mèsenè avèk dwon. Donk, nou gen pnh plis Lame Dayiti plis fòs miltinasyonal plis mèsenè avèk dwòn, rezilta zewo. Donk, Leta poko janm rann li kont ke apwòch li a pa bon. Kounya yo siyen yon dekrè ke yo pral ajoute Bsap, ki è le kò le mwen antrene d'Ayiti. Yo pral ajoute kò ki pi pa antrene an Ayiti a, an esperan ke l pral ba yo yon rezilta. Se kareman pase pèp ayisyen lan tenten. De pli, Mwen aprann ke gen 31 milliards de gourdes, ket egal a 230 e kek milyon dola, ki debloke oubyen ki bral debloke pou achte materyèl de defans pou rezoud pwoblèm sa ki la a. Premyèman m rete kwè ke ke se pa vre. Se yon sòti dore ke mesye sa yo bezwen bay tèt yo. Se yon kòb ki pral separe. Sa nou klè sou sa. Paske yo anpil vrèman. Paske 230 e kèk milyon dola se yon gwo kòb. Men bon, nèg yo anpil. Paske on a 9 prezidan e yon premye minis. Paske nou pa ka kite premye minis lan bredouy. Donk son kòb ki pral separe. Men admeton ke se te du sérieux, se ke m pa kwè, sa pap pote non plis ankenn solisyon. Sa raple m lè blende yo te, lè lapolis t ap mande blende, se te blende, blende, blende, blende vini anyen. Kounye a se elikoptè, elikoptè. Salvadoryen vini ak elikoptè, anyen. apwòch la pa bon. An Ayiti, se nan kilti nou sa ye dayè, revandikasyon pasifik pa janm pote fwi. Dayè mesye yo mande yon chita pale, Leta di klèman ke li pap chita avèk gang, pandan ke plen peyi ki pase pa la, la Kolonbi, le Pewou, dayè gen yon otè, Jonathan pawol m ta renmen ke moun kap gadem lan ap fè pa ayisyen al fè ti rechèch sou li ki se on moun ki te jwe wòl de medyatè ant leta e de gwoup teworis e de gwoup de gang atravè le mond pa lon grenn peyi atravè le mond donk se son de mekanism ki egziste e ki rekonu pa la lwa an plis hein donk etan done ke demach chita pale a pat abouti e ke leta konpòte l an iresponsab di non ke pa gen bagay konsa, o pri de ki sa? Sou le san de popilasyon sivil la, paske se sa li ye, kès ki peye po kase a? Leta gen tout sekirite l, tout bagay li avè l. Pwoblèm ensekirite a pa rive sou li. Idem sektè prive dè zafè ki nan politik la. Pwoblèm sa pa rive sou li non plis. Kès ki peye le pri? Ben po kase a se popilasyon sivil la. Donk, an etidyan fenomèn gang nan, je repèt, m pa on avoka di dyabl, m pa on avoka k ap defann gang, non. M ap analize konpòteman gang nan. Etan done ke leta boude demand lan, se on fason pou l kontrenn leta chita avè l. Se konsa mwen menm mwen konprann li. E si e sèlman si, admeton, jounen jodi a nou an mars 2025, leta sa gen la, m konnen ke l pa p fè l men, men admeton ke l ta deside fè l, ok. Ann chita pale, tankou sa fèt nan, m sot repete l la, nan anpil peyi nan mond lan. Men pou n chita pale gen de prereki, gen de kondisyon k pou reyini, 1, kanpe a fè pete bal tout kote eksetera, 2, tèl bagay, tèl bagay, tèl bagay, 3, e ensidsuit kòmsi gen de kondisyon pou nou ka fè chita pale an, bon sa k t ap rive? Pèp la t ap pran yon souf, t ap respire jounen jodi an. E konn ki sa sa t ap vle di tou? Depi Ariel Henry, ki te prezidan e premye minis peyi an, ki te boude demand sa a jounen jodi a, tout moun ki mouri antretan, tout kay ki boule antretan, tout moun ki deplase antretan, se t ap pur e senpl akoz de iresponsabilite leta kap pran pòz ògeye l paske ou pa ka dirije avèk ògèy non priyorite w antan ke leta sipoze le byenètre de la nasyon de ta sosyete ke w ap dirije an donk pou eksplike le fenomèn dè gang 1. e responsablite leta ki pat prezan nan de milye byen detèmine, ki se milye defavorize yo. De, leta e sektè prive ki eksplwate jisteman jenn gason e jenn fanm nan milye sa yo paske ils sont des vulnérables, paske les besoins sont criants, donk yo jis itilize sa lakay yo. De twa, yo fini pa pran konsyans de fòs yo, yo deside kounye a fè wout yo de pa yo menm, e yo menm rive òganize tèt yo. E yo rive nan yon pwen kounye a ke yo di, ok, Leta an n chita pale, men chita pale a pou mwen li pa ta ka pou lòt bagay ke yon bese lèzòm, yon wè ki jan yo kapab petèt reinsere sosyete an, e petèt sèten ladan yo menm aksepte tò yo pou èt pini, paske. Jan m te di l lan, chita pale avèk yo pa vle di pou w pase eponj lan.